Hello byenveni sou chanèl la Miss O an kreyòl la nan ti videyo sa jodi a mwen pral montre nou on ti resèt pwa vèt pou nou kòmanse nap bezwen pwa mwen gentan rache pwent pwa e mwen gentan lavel tou nap bezwen lay nou ka wè ki gwosè mwen gentan koupe lay la N ap bezwen demi zonyon. N ap bezwen yon ti konfiti. N ap bezwen yon ti piman pike si nou manje piman. Lwil doliv. M ap itilize yon sitwon, men m ap graje po a pase nou pral itilize po a tou a tout ji sitwon an. N ap bezwen glas ok e n ap bezwen dlo pou nou ka bouyi pwa e n ap bezwen pwav avèk sèl. Pa bliye tcheke anba videyo sa kote map kite tout lis engredyan yo pou nou ok ann kòmanse ti manje sa mwen mete enpe dlo nan yon chodyè dlo a gentan bouyi map mete yon ti sèl ladan kounye a map pran pwa yo map mete yo kwit men map kitel kwit annik pou 3 minit sèlman ann apre nap retire yo nou pral mete nan yon dlo glase poul ka sispann kwit. Ok janm di nou an mwen annik kitel bouyi pou 3 minit kounya mwen pran on bòl mwen mete dlo avèk glas la kounya map transfèl nan bòl a glas la janm di nou an teknik sa li bon lè nap kwit on bagay si nou renmen si nou vlel rete vèt sa vle di pou dlo glase ap sispann ap kanpe. Pwosès kwit la, m pa konn ki jan m di l byen an kreyòl but li pa p kontinye kwit e lè nou pral fri l nan lwil la l ap kòz li rete tou vèt tou ok. Annik pran l melanje tout dlo glase avè l kounye a mwen pral mete sa sou kote pou nou ka kòmanse pwosès la pou nou ka fri e pwa. Pou nou fri pwa nap mete on ti lwil nan on chodyè ok nap mete zonyon an nap mete lay la. n ap fri fire pou 2 3 minit pase nou pa vle nou pap kite l boule sa se menm teknik sa mwen itilize lè m t ap fè resèt broccoli a pou nou si nou poko wè resèt broccoli sa silvouplè al tcheke l e si nou poko tou silvouplè al swiv mwen sou tout social media m yo tout lyen yo ap anba video sa pou nou pou nou tcheke. Mèsi davans. Ok kounye a map pran pwa mwen gentan retirel nan dlo glase a. Wap metel. Jen. Vire tout bagay ansanm. Pwa an rechèch li sitèlman fasil, vit tou. E gen de lè ou konnen nou manje nan manje ayisyen gen de lè nou pa gen vegetables sou kote manje a mwen renmen fè ti resèt chèf sa yo kounya map pran konfiti a si nou pa renmen tankou mete konfiti ladan nou pa bezwen mete map itlize 3 ti kiyè konfiti e janm di nou an map graje po sitwon an ladan. ok pa anpil nou wè m graje ladan epi tou konnya map mete on ti pwav avèk on ti sèl e map mete dlo sitwon an ladan tou. Janm di nou yon bon ti resèt tou fasi ki ba nou yon ti chans pou nou manje bagay ki bon pou sante nou. Ok. Janm di nou an paske nou te mete l nan dlo glase a lap rete tou vèt. Sa m pral manje l avèk yon ti poul. Map goute l pou m wè. M renmen gou jwi sitwon an ba li a. Epi sa se fen resèt la. Jan m di nou an tcheke pa bliye pou nou tann videyo nan fen, pou nou tann foto nan fen videyo a pou nou wè ak ki sa m manje l. Silvouplè pa bliye abone avèk chanèl la si nou poko e silvouplè pataje videyo a tout zanmi nou, tout fanmi nou. Kite yon comment anba. Video sa pou mwen dim sa nou panse pa bliye ba video an pous up epi mèsi anpil anpil paske nou gade video yo I love you for watching na wè nou lòt video babay.